Genyen gwo pawòl anpil nan vestyè Real Madrid la, yo kritike Xabi Alonso. An Espay, laprès fè konnen ke vestyè Real Madrid lan mete dè rezèv e yo menm kritike Xabi Alonso. Real Madrid, m te di sa dènyèman wi, Real pa gen anpil viktwa de referans depi larive de Mbappé. E arive Mbappé a, 1 an aprè, li vin koenside avèk larive de Xabi Alonso. Euh wi Real bat Barcelone, Real bat City, men si w gade nonb de gwo match Real jwe versus nonb de match ke l genyen, se trè pauvre Real bat city real bat kiyès ankò real bat city real bat Barcelone kiyès li bat ankò kòm gwo ekip gade pou mwen non Wilson Bourbon gade pou mwen non eehh m pa m pa sonje non gwo ekip eehh Atletico bat real Barcelone bat real 4 fwa map pale de mwen konbine Mbappé e Xabi Alonso.

Li bat Juventus, li bat City. E 3 gwo ekip sa yo gen yon sèl pwen komen, yo pa anfòm. Donk 3 gwo ekip Real bat yo, yo gen yon pwen komen, yo pa anfòm. Real bat Juventus, nou wè se yon Juventus ki pa anfòm. Real te bat City, nou te wè se yon City ki pa t anfòm. Real bat Barcelone, tout moun wè ke Barcelone pa anfòm. Sa vle di ke Real, depi larive de Mbappé, Real ap kouri dèyè yon match de referans veritableman. Donk Real Madrid trè lwen pou l kapab rivalize avèk meyè ekip ewopeyèn yo e defèt nan Anfield lan fè tout moun redesann sou tè puiske yo te panse ke ekip Real Madrid lan te pi fò pase sa apre ke l te fin bat Barcelone nan Clasico a. E bilan an rete pozitif men sansasyon an se ke klèb la ap rapwoche l de yon sitiyasyon de kriz a chak kontrepèfòmans. E aprè defèt devan Atletico a e e e aprè viktwa devan ekip Barcelone nan lè Vinicius te fè kòlè a epi aprè defèt lan Anfield lan gen anpil bwi k ap sòti nan laprès konsènan Xabi Alonso yo wè ki pa gen nivo pou dirije ekip Real Madrid lan. Yo fè konnen ke Xabi Alonso on ti jan twò frèt. E El Chiringuito, ki son emisyon trè pwòch di Real Madrid, gen Josep Pedrerol, misye afime mèkredi swa nan on emisyon ke Xabi Alonso se sib kritik yo. E misye deklare ke yo fè on refleksyon sou fason Xabi Alonso ap jere ekip la e menm chanjman yo. 30 jou et 10 minit e l pati lib de tou kontra e li e jwe sou teren pandan 10 minit pou kisa? e pou l kapab fè piblik la e rele anmwey paske l son ansyen jwè Liverpool gen de choz ke vestyè lan pa konprann se sa e Josep Pedrerol fè konnen. Epi misye fè konnen e klas e chanjman Vinicius nan Clasico a e li pat genyen sans li tou. Misye di jwè yo ap mande e ke gon fib a e aks ki aksesib e pou yo konprann e lòt jwè yo. Pa egzanp yè nan anndan vestyè lan yo mande poukisa E Trent Alexander-Arnold antre nan match la. Si l te bon konsa, ekip la te bezwen l, li te dwe jwe dè la premyè minit de je. Fè l jwe 10 minit pou stad la sifle l, son erè de Xabi Alonso avèk Trent, se sa Josep Pedrerol fè konnen. Li di nan mitan vestyè lan gen jwè ki panse ke Xabi Alonso e pa konprann jwè yo e ke E se pa sèlman Vinicius ke l pa konprann. Nou konnen ke nou prale nan menm direksyon, nou te konnen nou prale nan menm direksyon avèk Carlo Ancelotti, se jwè yo k ap pale. E jwè yo te defann Carlo Ancelotti sou kritik yo men yo pa defann Xabi Alonso. E se sa Josep Pedrerol fè konnen. Donk, depi w wè jwè kòmanse lage antrenè, e. Bagay la on ti jan difisil. Epi Real Madrid gen pou l jwe avèk Rayo Vallecano dimanch k ap vin la a. Se pral dènye match avan pwochèn trèv entènasyonal. Toutalè nou pral bay lis Lafrans lan, paske Lafrans mete lis li deyò. De retou a lantrenman jedi apre defèt devan nan Anfield lan. Li te gen yon jou de repo. Jwè Real Madrid yo ap prepare dènye match yo avan trèv lan fas a Rayo Vallecano, yon ekip ki bay Real Madrid anpil pwoblèm dènye ane sa yo. Real gen 4 jou de repo avan yon match, se yon liks rare nan sezon an e li te gen yon prestasyon desevant devan ekip Liverpool lan. Donk yon kontrepèfòmans nan Liga a avan trèv lan ap mete lwil sou dife a. Movèz nouvèl lan sèke Xabi Alonso ap prive de youn nan meyè jwè li yo, Tchouaméni blese e se sa kominike Real Madrid lan mete deyò. Aprè egzamen reyalize sou jwè nou an, se kominike Real Madrid lan, e yo dyagnostike yon blesu nan musk semi tandine janm goch e Aurelien Tchouameni e nap tann evolisyon l. Selon Arantxa Rodrigues ki nan Cadena Cope, Tchouaméni ap absan anviwon 3 semèn e l ap manke trèv entènasyonal lan avèk ekip de Frans lan. Li kapab de retou aprè trèv lan fas a Elche oubyen pwobableman fas a Olympiakos nan Lig dè Chanpyon. Bòn nouvèl lan, sè ke tout bagay ap mache byen pou Valverde Higuain te mande chanjman a la 90 ème minit de jeu devan Liverpool e l pase 2 egzamen jodi a, egzamen yo revele ke pa gen ankenn blesur. Donk anpil anpil moun an Ewòp sitou an Espay ap kritike Xabi Alonso, yo di ke misye pa genyen kran lè l ap fè chanjman yo, donk Xabi Alonso pri posib Bon, Xabi Alonso se te yon sansasyon, sitou avèk sezon l fè avèk Leverkusen nan, Real Madrid fè foli pou li, pa bliye l se yon ansyen jwè Real e se yon bon jwè, m pa di l se yon move antrenè. Men m panse l te dwe fè chwa Nagelsmann nan. Ronald Nagelsmann, kisa l fè? Trè jèn, misye t ap bay rezilta, misye fè rezilta avèk Hoffenheim, misye fè rezilta avèk Leipzig. Lè real tcheke misye, misye dil pa pral nan real. Poukiza misye pa al nan real? Misye di real se somè a. Lè w rive nan real bonè konsa nan karyè w ok tout chwa w pral fè aprè sa yo se regrese w pral regrese. Epi misye di li ta plis renmen grandi ok li ta plis renmen grandi kòm antrenè. epi li pran eksperyans, arive yon lè, si tout fwa l jwenn opòtinite Real Madrid la ankò pou l repran l. Men, al antrene Real bonè konsa, paske Nagelsmann, anpil moun pa t konn sa, Real Madrid te dèyè l, e menm Paris Saint Germain te dèyè Nagelsmann. Nagelsmann pa fè youn nan chwa sa yo, misye t al nan Bayern, malerezman nou tout konn kijan sa pase, e. Nou youn pa konn kijan e nou tout konn kijan sa pase e Nagelsmann t al nan Bayern, yo revoke Nagelsmann epi Nagelsmann vin pran Lalmay. Donk vwala e pou pou sitiyasyon anndan Real Madrid. M panse se chak rive se sa k rive Xabi Alonso. Xabi Alonso e misye misye nan M pa konnen, misye rive o somè twò vit. Paske dirije Leverkusen, dirije Real se 2 reyalite diferant. Lè w ap dirije Real, w ap dirije jwè yo gen ego. E ego jwè Real yo surdimensione. Ou ap dirije 25 moun, gran maksimòm 25 jwè. Fòk ou mete 11 sou teren an, sa vle di gen 14 nèg ki fristre. Ok? Ou fò mete 11 sou teren, ou pa ka met tou lè 25 ap jwe. Se 11 ki pou sou teren an. Nèg ki sou ban yo fristre, nèg ki sou teren yo pral fristre tou. Ou konn ki yo pral fristre? Nèg sa a li di w li pa vle, pa egzanp, Tchouameni pa vle jwe aryè santral. Valverde pa vle jwe lateral. Sa di menm lè nèg a sou teren an, depi w pa mete l nan yon pòs ke l renmen, li fache. Jude Bellingham te gen pwoblèm avèk Ancelotti paske Ancelotti te konn flannen l anpil. Yon lè l demi dwa, yon lè l demi goch, yon lè l atakan, yon lè l demi defansif. Jude Bellingham pat kontan malgre Jude Bellingham ap jwe kounya la m pral ba w lòt fristrasyon ankò k gen nèg ki titulaire lan ou retire l nan match la li fache ou retire l a la kenzyèm minit de jeu l fache ou retire l a la trantyèm li fache ou retire l a la swasantyèm li fache fò te kite fyèl li pete sou teren an nèg ki sou ban an ou monte l a la kenzyèm minit de jeu li fache paske l pat dwe sou ban. Ou monte la la trantyèm li vekse ok kounya la pa bliye m di w gen 25 jou ap jere gen 11 ki sou teren an gen 5 chanjman maksimòm 11 plis 5 sa ba w 16 sa vle di ke 9 nèg ki pap jwe ditou 9 nèg ki pa jwe ditou a nèg a fè semèn nan ap antrene Li fache paske ou pa ou pa ou li pa jwe match match nan weekend nan. Li vekse. Nèg ki monte nan match la li menm li vekse paske li te dwe monte pi bonè oubyen li te dwe titulè. Nèg ki kòmanse match la, lap jwe yon pòs ke li pa renmen, li fache, oubyen lap jwe yon pòs ke li renmen men ou retire li twò bonè nan match la, li fache. Ou pa konprann? Sa vle di ke lè w antrenè, ou toujou ap jere fristrasyon. E fristrasyon jwè Real Madrid pa fristrasyon jwè Leverkusen. Ou kapab pa egzanp fè Patrick Schick ret sou ban an nan Leverkusen. E gon ora l pa genyen, gon gon bwi ke l pap fè nan nan Leverkusen. Men lè w pran Vinicius ou monte l nan match a la swasantyèm minit de je, yo pral di w poukisa Vinicius pat titulè? E si l titulè, l ap jwe mal, y ap di w ke se paske ou pa met jwè a an konfyans. Si l titulè, ou retire l nan match la, y ap di w poukisa ou retire l, poukisa e chanjman sa ou fè, poukisa ou pa t retire yon lòt jwè. E ou fè chanjman an twò bonè, yo di w fè chanjman an twò bonè. Ou fè chanjman an twò ta, yo di w fè chanjman an twò ta. Donk, e kèlkeswa sa ou fè, li skrute. E, e, e m panse ke Xabi Alonso te konn sa a tou, paske se ansyen jwè Real Madrid li ye. Li jwe lan wo nivo a. Li jwe lan Bayern, li jwe lan Liverpool, li jwe lan Real Madrid. Li chanpyon nan bèl ekip Lespay lan. Li chanpyon du mond, li chanpyon dEwòp. Se yon jwè de wo nivo. Men antan kantrenè, misye ap fè yon nouvèl eksperyans la e fò misye ta mete ego l de kote pou l kapab jere jwè yo paske bagay la yon ti jan difisil nan men Xabi Alonso aktyèlman la tout chanjman misye fè yo kòmante l malgre Real premye nan Liga a malgre Real bat Barcelone nan Clasico a ou ap remake ke yo trè kritik anvè Real Madrid anvè Xabi Alonso sa vle di ke chèz

Ou konprann? Banm di nou yon bagay ke nou pa konprann. Pase m wè nou nou nou plis ap fè sansasyon, nou plis ap fè emosyon nan bagay yo. M pral di nou yon bagay. Lè yon jwè fò, lè yon chanpyona fò, tout moun wè l. Nou menm k an Ayiti nou wè l, nou menm moun k an Espay wè l. Pase foutbòl la, pa gen manti kounye a. Gen entènèt, epi tout gen kamera, gen, sa di ke tout sa k fèt tout moun konnen. Poukisa se sèl Christiano k ap mache di chanpyona Saoudyen an pi fò ke chanpyona Espay la? E pa Espay non, li pi fò ke chanpyona Pòtigè, li pi fò ke chanpyona Fransè a. E sèl Christiano k ap pale, k ap pale koze sa a wi.

Li fin granmoun, yo lage yon 200 milyon lan men l chak sezon. L al jwe! Epi pòs Instagram depi l fè l pale byen de Larabi Sawoudit, y ap voye l monte. Sa vle di ke Larabi Sawoudit ap itilize imaj Cristiano pou l fè piblisite pou peyi a, pou touris, pou foutbòl sawoudyen an. Paske Larabi Sawoudit, ban m ba nou kontèks la.

pandan nou tou lè twa vwazen ok se lan sitiyasyon sa lye kounya la sa k on ti jan deranje larabi sawoudit se ke Qatar fon koup di mond e Qatar reyisi koup di mond 2022 a e nou wè Qatar ap kontinye òganize koup di mond toujou donk Qatar son bon patnè e. Qatar son bon patnè la fifa. Kounye a sak rive Arabi Saoudit kòm peyi foutbòl paske Qatar pa yon peyi foutbòl. Larabi Saoudit kòm peyi foutbòl li bezwen òganize yon mondyal tou. E tou lè 2 te gen menm pwoblèm nan sè ke Yo yo kritike saoudyen yo avèk katari yo, yo pa respekte dwa zimen, yap fè moun travay yo pa peye yo, yo sezi paspò moun yo, oubyen si yo peye yo ba yon ti monnen. Kounya la saoudyen yo mete yon kòb deyò pou yo kapab fè sa yo rele sport washing. Sport washing nan se lave imaj ou atravè le sport. Ok. E Se konsa Qatar e Larabi Saoudit aprè mondyal la vin ap mete kòb deyò pou l atire de gran jwè pou moun kòmanse ap pale de chanpyona a. Men chanpyona Saoudyen an se pa jodi a l la. Al Nassr e pa jodi a l la non. Al Nassr la lontan. Damak, lòt ekip yo, yo la lontan. Al Ittifaq, tout ekip sa yo la lontan. Men w ap remake ke e.

k ap achte jwè an vèti an vwala. Donk 4 ekip sou 18 pa ka fè yon chanpyona fò. Ok. E kounye a li vin fè kisa? Li vin fè ke Arabi Saoudit ap mete kòb deyò pou foutbòl li an pou l kapab òganize mondyal 2034 pou l reponn a Qatar k òganize mondyal 2022.

Ok lèzetazini tout moun konnen son gwo peyi lèzetazini se sal ye a epi li gen mondyal 2026 lan lap òganize etazini òganize mondyal 80 94 deja e etazini pa nan menm sitiyasyon avèk larabi saoudit donk se nòmal se pa krisyano jwè yo ap swiv lè al nan e Chanpyona saoudi an son se dèyè kòb yale Cristiano se kòb lal fè ok pa gen ankenn yon nèg ki nan Manchester United an Angleterre wal nan Al Nassr kot kot kot son deklasman spòtif li ye men lèw gade e e enòmite salèr lan lèw gade ekar de salèr ant sal tap touche nan Premier League lan nan Manchester United e sa lap touche nan Al Nassr lan ou wè se de bagay diferan E e Benzema k kite Real kal nan an Arabie Saoudite la se pou challenge sportif? Ti nonm nan k kite Kòman il s'appelle deja? E m di Benzema e e Kingsley Coman tout nèg sa yo dèyè lajan ale. Ou konprann men sou le plan sportif pa gen anyen serye. Donk poukisa se Cristiano k toujou ap fè konnen ke e e chanpyona Saoudyen an pi fò ke chanpyona Portugais e chanpyona Fransè? Misye ap bay tèt li manti. Epi kelke brib nan deklarasyon ankò, Argentine te konn chanpyon du mond avan Messi, Portugal pat janm te konn chanpyon du mond. Cristiano ka bay Portugal koup du mond? Ki foutbòl Cristiano ap jwe poul bay Portugal koup du mond la? Ki foutbòl? Kilè yon jwè bay yon ekip yon tit? Mpanse son bèl kestyon. Euh Jeneralman se jwè k ap anime jwèt ekip li. Se pa sèlman gòl non. K ap anime jwèt ekip li. Se moun sa yo konn di misye bay ekip la yon tit. M pral ba nou yon egzanp. Mwen byen di jeneralman. Euh An nou pran Yohan Cruyff pa egzanp. Bon m pap pran yon krèf. An nou pran e An n pran e egzanp Zidane. An n pran egzanp Platini. Y ap di w ke Platini bay Lafrans Euro 84 la. N ap pran Maradona tou. M ap pran 4 moun. Maradona, Messi, Platini, Zidane. Y ap di w Zidane bay Lafrans koup di mond 98 lan, l bay Lafrans Euro 2000. Men se pa Zidane ki fè tout gòl yo. La Frans fè 13 gòl nan Mondyal sa, 13 ou 14 gòl, Zidane fè 2 sèlman. Men se li menm ki te lidè teknik ekip lan, se li ki t ap anime jwèt ekip la. Ok. Poukisa yo pa janm di Gerd Müller, Gerd Müller bay Lalmay Mondyal 74? Nou pa janm poze tèt nou kesyon sa a? Gerd Müller se te meyè bitè Lalmay. Yo pa janm di Gerd Müller bay Lalmay mondyal 74 la. Paske Gerd Müller se te yon finisè, se yon atakan de surface, li pa nan animasyon ekip lan. Fò nou fò nou konpa fò nou fò nou fè fò nou diseke meyè bitè e meyè jwè. Malerezman, peryòd Messi, Cristiano Ronaldo a, Mbappé, Erling Haaland antre nan lojik lan tou. Li fè nou konfonn meyè bitè ak meyè jwè. Ou ka meyè bitè yon konpetisyon pa meyè jwè l. Meyè bitè se nèg ki fè plis gòl la. Meyè bitè yon ekip se nèg kap fè gòl la. E lan Real nou wè l. Fanatik Brezil yo wè l wi nan Real Biwa. Kiyès ki meyè jwè Real? E pa Mbappé non. Meyè jwè Real e Vinicius li ye. Meyè jwè Real e Vinicius li ye wi. Men eske se li k meyè butè ekip la e pa vre. Meyè butè ekip la se Mbappé. Donk fok nou diseke meyè butè ak meyè jwè. Ok donk moun kap gad football sou Cristiano Messi wap wè depi nèg a meyè butè yon ekip li dil se meyè jwèl. Fò nou sispann a bagay sa. Sa peut arrive men nèg ki meyè butè a li tou meyè jwè a. Pa egzanp, Platini 84, li fè 9 gòl nan koup dEròp la, li te meyè bitè koup dEròp la men li te meyè jwè koup dEròp la. Ok. E ki jwè ki bay ekip tit? Jeneralman, advèb la gen tout enpòtans li, se nèg ki anime jwèt ekip li. Poukisa Pòtigal, Pòtigal chanpyon 3 fwa. Cristiano Ronaldo pa janm fini meyè jwè konpetisyon. Nou pa janm poze tèt nou kesyon sa a? Sa k eksplike sa? Cristiano gen yon gwo ora. Cristiano lè l fè 6 sou 10, e tankou se 10 sou 10 pou lòt jwè yo. Cristiano a Messi. Men poukisa Pòtigal chanpyon 3 fwa Cristiano pa janm meyè jwè? Nou pa janm poze tèt nou kesyon sa a? Se jan l jwe a wi. Li plis envesti nan fini aksyon. Donk lè w ap patisipe nan finisman aksyon an, wi ou se yon serial bitè, men si Pòtigal chanpyon la a kounye a nou pral di se Christiano k bay Pòtigal koup di mond? Pòtigal chaje kou Legba. Pòtigal chaje kou Legba wi. Meyè lateral goch nan mond lan se yon pòtigè l ye. Meyè milye de teren nan mond lan se yon pòtigè l ye. E Pòtigal gen jwè k ap jwe nan tout gran klèb ewopeyen yo. E yo titilè wi. Oubyen nan pi fò gran klèb ewopeyen yo, m pa vle egzajere. E yo titilè. Ou konprann? E Joao Neves pa gen anpil seleksyon non k ap mete l sou ban. Vitinha pa gen, dayè Viti, m di sa la, deja Vitinha se meyè milye de teren k gen lan moman an. Ban m yon seleksyon k ap met Nuno Mendes sou ban. Nuno Mendes brezilyen lap jwe, li fransè lap jwe, l espanyòl lap jwe, li italyen lap jwe, li fransè e m di fransè deja, li ajanten lap jwe, li brezilyen lap jwe. Pa gen ankenn seleksyon sou tè a k ka met Nuno Mendes sou ban. Kounye a, nan pare kò nou, si Pòtigal chanpyon, nou pral di, wee se Cristiano k fè l chanpyon? Tann dat Cristiano ap jwe koup dimond, poukisa e 2026 li pral fè l chanpyon? Fò n sispann bay tèt nou manti tou. Epi Cristiano non mond a pa. Misye ap konpare tèt li a Messi toujou. Misye fou. Depi w parèt nan foutbòl. Menm yon ti bebe k pa konn anyen nan jwèt la. Depi w wè 2 jwè sa yo k ap jwe, ou wè gen youn ki pi fò. Donk fò nou sispann avèk depi m fè plis gòl se mwen k pi fò a. Si m ap fè yon Lalmay de tou lè tan, Klose p ap ladann. Atak la ap Rummenigge Gerd Müller Miroslav Klose pap ladann men kiyès ki fè plis gòl pou Lalmay? Kiyès ki fè plis gòl nan koup di mond se pa Klose? Klose konn jwe ke Rummenigge? Klose pi gwo atakan ke Klisman? Klose pi gwo atakan ke ke ke ti nonm nan? E e e ke Gerd Muller? E pa vre monchè. Donk fò n sispann rezime foutbòl a gòl sèlman. Chak jou m ap di nou sa. Sispann rezime foutbòl a gòl sèlman. Ou kapab yon gran bitè, men sa pa fè de ou e e sa ka rive ke ou bitè epi ou se ou se yon gran jwè. M pa m pa janm di sa non. M pral ba w yon egzanp klè. Erling Haaland mèt fè 40 mil gòl nan Lig dè chanpyon. Gon kote yo pap janm mete l Lan deba meyè jwè de tou lè tan yo pap janm pale d'Erling Haaland li pap janm devan Ronaldinho fòn sispann bay tèt nou manti m prèske sur ke Erling Haaland fè plus gòl ke Ronaldinho nan nan lig dè chanpyon ok Donk il fo arete avek sa donk e e e avn nap dim komante deklarasyon Cristiano Ronaldo m pa gen tan pou sa Cristiano yon moun fini l ye yon moun fini Cristiano al wi 40 ans Cristiano pa gen anyen pou l pwouve donk ke l rete an Arabie Saoudite lap fè kob ke lap fè a men ki deba Cristiano kom si Cristiano Messi vwè yon neg ah e ann antre nan basket avan.